Ki koulè pipi a ye pou n kapab di l nòmal? Eske pipi a dwe blan? Eske l dwe jòn? Eske l dwe mawon? Eske l dwe vè? Eske li dwe ble? Ebyen, se tèm sa nou pote pou ou jodi a. N ap di ou pran ti chèz ba w, chita pou kapab aprann ki koulè pipi a paske chak koulè pipi yo vle di yon bagay sou eta sante w. E n ap raple w Sante pou Piyay se chanèl ki kreye nan objektif pou l kapab pote sante pi prè popilasyon ayisyèn nan. Nenpòt pwoblèm sante ou genyen, pa ezite kontakte Sante pou Piyay pou w kapab jwenn sante pou piyay. N a n ap di w se pwofite abòne a chanèl la, pataje l avèk yon zanmi, yon frè, yon sè pou w kapab sove lavi yo. Ki koulè pipi nòmal la? Ebyen koulè pipi nòmal la se koulè Jone klè, sa vle di kò a li menm li byen idrate, ou bwè ase dlo. Poukisa pipi a ap chanje koulè? Pipi a gen plizyè faktè kapab fè l chanje koulè, tankou gen de aliman ke w manje tankou moun kap manje betrav, epi gen de medikaman tou wap konsome kapab chanje koulè pipi w. Ebyen, yon pipi ki koulè jone fonse, li di plizyè bagay sou eta sante w, ou gen dwa se yon pwoblèm dijestif. ki genyen. Nan ka moun ki gen pwoblèm nan fwa, sa vle di fwa a pa fonksyone jan pou l te fonksyone a, ebyen lè w ap pipi, sa ka rive ou pipi koulè jòn fonse, mete nan tèt ou, gen dwa se yon pwoblèm ou genyen nan fwa. Ebyen sa fè n ap di w, si w remake ke w pipi jòn fonse, se pa rete sou li, al lopital pou yo kapab fè swivi a pou ou. Si w ap pipi ou remake wè w pipi woz oubyen koulè wouj, Ebyen si w pap itilize pyès medikaman tankou si w tap itilize tankou yon medikaman yo rele rifampicin pou trete tibèkiloz ou pa tap itilize medikaman sa paske medikaman sa ka fè w pipi koulè wouj ebyen si w pat itilize medikaman sa met nan tèt ou li gen dwa se yon enfeksyon ke ou gen nan pipi a konsa tou gen dwa genyen yon pyè nan ren konsa tou ou kapab genyen yon pwoblèm nan pwostat si se gason ke ou ye si w remake ou pipi Yon koulè oranj. Si w pa t itilize medikaman tankou anti-enflamatwa, ou pa t, ou pa ta, ou pa ta, ou pa t nan chimyoterapi, ou pa itilize laksatif tankou medikaman pou kapab lè ou gen konstipasyon, ou pa t manje twòp kawòt, ebyen li gen dwa se dezidrate ou dezidrate, ou pa konsome sifizamman de dlo. Ebyen, konsa tou. Li gen dwa se yon pwoblèm ou genyen nan fwa ki di ke fwa li pa fonksyone jan l te dwe fonksyone a. Si w remake ke w ap pipi koulè oranj. Si w ta remake w ap pipi koulè mawon oubyen tankou kokakola, met nan tèt ou se dezidrate w dezidrate, ou pa bwè ase dlo. Konsa tou ou gen dwa gen yon pwoblèm nan fwa, fwa a pa fonksyone jan pou l te fonksyone a. Ou kapab gen yon pwoblèm nan ren tou ki fè ke. W ap pipi koulè mawon. Si w ta remake w ap pipi koulè mawon, pa ret chita sou li, se al lopital pou w kapab fè swivi yo pou ou. Ou menm ki ta remake w ap pipi koulè vè, met nan tèt ou se yon enfeksyon irinè ke w genyen ki koze pa yon bakteri yo rele Pseudomonas. Konsa tou li kapab yon pyè nan ren. Ebyen, si w ta remake ke w ap pipi koulè oranj, w ap pipi koulè wouj, Koulè jòn fonse, koulè mawon, ou remake tou yon chanjman nan pi koulè pi po w, se al lopital pi bonè se granm maten, ou pa janm konnen si se pou yon pwoblèm ou genyen swa nan ren oubyen ou pou yon pwoblèm nan fwa, konsa tou gen dwa gen lòt pwoblèm e se sak fè nap di w se al lopital pi bonè konsa ou kapab jwenn yon solisyon. Se tèm sa nou te pote pou ou jodi a, mwen espere ke ou te renmen tèm nan. Si w renmen l, pataje l avèk yon zanmi, yon frè, yon sè pou w kapab sove lavi l. Sante pou piyay, se sante pa m, sante pa w, sante nou tout.